Hello hello tout le monde Koman nou ye mwen espere ke nou tout nou trè trè an fòm Trè trè an fòm Jodi a nou kontan retrouve ou pou yon nouvèl video Ou menm ki deja abone avèk chanèl la nou diw yon pakèt mèsi e ou menm ki poko abone avèk chanèl la nou ta swete ke ou abone avèk chanèl la e ou menm ki toujou kite yon like pou nou yon kòmantè pou nou konnen ke yo trè trè enpòtan pou nou paske yap ede chanèl la li mache bokou plis. Plus euh ou menm ki poko abone kisa wap tann gade anba video sa wap wè yon kote ki make subscribe oubyen s'abonner wap just klike otomatikman wap abone la jan nou ap gadel la se yon pye tamaren pye tamaren an li tèlman wo li tèlman gro mwen paka pran li janm ta sipoze pranl lan nou wè grosè li donk men. Nou wè gwosè pye a la, li o milye de bwa, men nap gade gwosè pye a la, epi li wo, donk tamaren yo, yo donnen jis anlè. Jodi a ti videyo nou li baze sou byenfè tamaren, nou pral pote pou ou la 10 byenfè lè ou konsome tamaren, 10 bon bagay ki rive lè ou konsome tamaren. tamaren. Jan nap gade la pye tamaren an li chaje avèk gous tamaren, nap gade jan ti fèy tamaren yo trè piti epi pye a ki chaje avèk tamaren. Se yon gwo pye tamaren men li tèlman wo m paka montre nou imaj lan de pli pre. Vwala, avan nou antre nan 10 byenfè yo, kite nou fè yon ti istorisite de tamaren. Donk, tamaren se yon pye bwa, pye bwa a li rele tamarinye, genyen l anpil an Afrik, an End e nan Antiy yo. Yo rele li tou dat endyèn. Nan tout mond lan, yo pou yo rekonèt yo rekonèt itilite tamaren nan kwizin donk men vèti medisinal li anpil nou nou pa konnen e si ou pa gen abitid konsome tamaren men si ou pa gen abitid konsome tamaren nou pral ba ou 10 rezon la ki pral fèw anvi konsome tamaren. Men avan nou te kòmanse fè prezantasyon an, se yon fwi eksepsyonèl, li prezante sou fòm gous, jan n ap gade l la, li gen yon chè ki plen ti fil e li plen ti grenn nwò trè. Trè humm trè souvan wap jwenn li plen asid swivan degre matirite pye bwa a kote tamaren an soti a li konn dous konsa tou brak yo itilize l kòm engredyan nan kwizin sou plizyè fason sa depan de ki peyi nan mond lan. O Senegal par egzanp, tout moun konnen ke tamaren an akonpanye tradisyonèl teboudyèn nan. Donk, rasin, fèy, ekòs, tout pati nan pye bwa a gen itilite l. Dis rezon yo, premye rezon an se ke li soulaje twoubl dijestif.

e li pwoteje sistèm dijestif la e li fasilite tranzit entestinal la, li fasilite ou tata byen apre chak repa, patikilyèman peti dejene, ou kapab bwè on tas enfizyon tamaren. Donk, enfizyon an se yon dlo bouyi ou fè epi ou pran kèlke gous tamaren ou vide li sou. sou li epi aprè kelke minit aprè kelke minit ou bwè enfizyon sa dezyèm bagay li fè li gen pwopriyete antiseptik pwopriyete antiseptik tamaren lajman demontre e yo pwouve yo trè efikas Pou geri anpil enfeksyon tankou trouble urinaire e la cystite. Pou ou kapab swanye yo wap konsome tamaren an an enfizyon, sou fòm de bwason rafrechisan oubyen ou kapab pranl

Pi presizeman ekòs la ou ka bouyi l, li rich an antioksidan e vitamin pli presizeman vitamin C. Si w manje tamaren chak jou, l ap retade pwosesis vyeyisman selil yo E amelyore elastisite po ou a. Senkyèm bagay ke tamaren fè ke ou lè ou konsome tamaren li fè de bon li fasilite dan ti bebe nou yo pouse pi byen sa se pou nourison. Donk, nou konnen lè timoun yo ap pouse dan, yo trè rechinya, jansiv yo ap fè yo mal, y ap kriye, yo yo ap kriye de tanzantan. Donk, ou kapab eseye tamaren an. W ap w ap fè yon enfizyon tamaren e w ap aplike kèk gout tyèd sou jansiv tibebe a e ou ka menm jwenn kèk jèl jenjivo ki pou nourison abaz de tamaren nan farmasi. Donk, sa se senkyèm bagay ke li fè. Sizyèm bagay ke tamaren an li menm li fè, li trete lè mo de gòj. E, ou ka konsome 2 a 3 tas pa jou ann enfizyon, 2 a 3 tas pa. Donk vwala, paran timoun yo, paran nourison yo nou kapab itilize astus sa. E sizyèm bagay ke Tamarin fè li trete les maux de de gorge. Ou kapab konsome 2 a 3 tas par jou, humm, ou ap fè yon infusion tamarin, ou ap pran 20 gram chair tamarin pou yon lit dlo, Bon 20 gram nan m pa konnen egzakteman a konbyen gous li kapab evalye. W ap pran kèlke gous epi w ap mete 1 lit dlo, sa se pou les maux de gorge, w ap bouyi dlo a epi apre sa ou vide l sou tamaren an, ou kite l fè yon 5 minit apre sa ou bwè li. Donk li trè bon pou Maux de gorge. Setyèm bagay ke tamaren an fè, li bon pou moun ki gen noze, sitou kay fanm ansent, nou konnen peryòd sa kay fanm ansent trè enkonfòtab. Gras avèk gou asid la, li aji kòm yon anti vomitif pwisan. Donk pou sa, chak maten ou ka souse yon gous tamaren e ou kenbe l nan bouch ou pi lontan ke posib. Uityèm bagay lan se ke li stimile sistèm epatik. Lè ou konsome tamaren chak jou li pèmèt ou netwaye ògàn esansyèl yo tankou fwa ou ak ren ou yo. Kèlkeswa jan ou konsome l la, li pèmèt bon fonksyònman fwa ou, ògàn endispansab lan. kò ou. Donk nevyèm bagay lan, tamaren rekòmande ak moun ki ipètandu. Lè ou konsome tamaren li redwi to move kolestewòl la nan san ou e li regile presyon arteryèl la. Si ou soufri ipètansyon ou kapab entegre tamaren nan abitid alimantè ou.

Ou ka fè medsen w konnen sa, mande medsen w enfòmasyon si sa pa si sa pa pral ba ou fè w pran oken risk. Donk, se te 10 bagay sa yo ke tamaren genyen kòm byenfè lè w konsome l. Epi, yo itilize tamaren kòm engredyan de kwizin. Tamaren se yon engredyan de kwizin, men nou konsome l sou plizyè fason.

Nan tout sa m sot di la yo gen yon fason w pi renmen konsome tamaren. Donk kite li an kòmantè pou nou e lè w fin gade videyo a kite yon like pou nou paske like ou yo avèk kòmantè ou yo ap ede chèn nan li mache anpil anpil. Donk ou menm tou ki poko abone abònman w lan li trè enpòtan pou nou. Abone avèk chanèl la ou pap regrèt paske wap aprann anpil sou sante sou po, sou bote, sou cheve, wap aprann anpil avèk nou. Kisa wap tann pou abone? Klike sou subscribe oubyen s'abonner epi wap tou wè yon ti klòch ki parèt wap klike sou li e de la wap ka resevwa tout notifikasyon nou yo. Ebyen mes amours se la nou mete yon bout nan ti video a pou jodia mwen mwen mwen espere ke nou te aprann anpil de tamaren gen anpil moun ki konnen fwi tamaren an men ki pa konnen tamarinye an ki se pye bwa jan nap gadel la la se yon gwo pye bwa. Yon gwo gwo tonton pye bwa ki trè wo. E pi, gous tamaren yo jis anlè. Vwala mes amours, se la nou mete yon bout nan ti video nou pou jodi an. Nou pap sispann di ou, pa janm sispann souri bay lavi. Souri, souri bay lavi e lavi ap souri ba ou an retou. Souriez à la vie et la vie vous sourira.